Hello coucou mes amours, bèl prens bèl prensès mwen yo, mèsi deske w tounen sou chanèl pa w la e mèsi deske w tounen back vin gade yon lòt videyo. Si se premye fwa w klike sou chanèl sa, pou w ka fè pati de bèl fanmi sa, abòne pou w kapab fè pati epi kite yon kòmantè pou mwen fè ke m konnen ou la. E deja mwen di w byenveni nouvo e ansyen abòne m yo mes amours, mwa mwa mwa mwa mwa je vous aime. Mèsi dèske wap toujou fè anpil efò pou kapab fè chanèl la grandi. Videyo jodi an li pap twò long, se jis yon ti overview, yon ti avan gou ke map ba nou. Yes, jodi a se premye desanm, nap di Bondye mèsi se dènye mwa nan ane a. E ou gentan wè premye jou an, di Bondye mèsi pou sa, sa ou te gen pou te fè ou pat ko fèl, sa ou gen pou fè I don't know what are you gonna do, but kontante, kontanple tan ou pou di Letènèl mèsi. Eskize mwen nou wè zong sa sòti paske zong mwen ta sipoze al fèt deja men m bezwen fin, m bezwen retire zong sa nèt so I could just mete yon lòt. That's the reason why. Je m'excuse mes amours. So video jodi an mwen jis montre nou um sa m genyen pou m dekore bato m lan k ap vrèman senp. Se pa sèlman pou holiday lan non but everyday basis because um yeah m ap jis mete yon ti bagay jis pou pop up you know pou fè w santi in the spirit of the holiday. And then Megan ap rete mwen la because she is so happy and excited paske li bezwen. al monte ou kwen sponche kem ta chete pou li so ret branche avèm mes amours pou nou kapab wè ti detay ke map pote pou ou pa bliye pwoteje tèt ou pwoteje fanmi ou peze ti kloch notifikasyon chak lèm depoze yon video pou youtube ka fè ou konnen epi rete swiv avèm ok mes amours m pral montre nou kòman kem pral sa kem pral itilize nan batom nan ki pa yon pakèt kòb ke ou ka fè nan budget ok. Sa se yon ti basket mwen t achte li nan Marshalls and lèm t achte l al te nan sèl ou gen dwa pa wèl byen si nou tande yon bri mwen gen nan telefòn avèk kouzin li lap gad televizyon li te avan li te 13 dola yo te vin metel nan sèl pou 8 dola m achte sa epi m achte sèvyèt sa yo but m ap kwè ke m ap bezwen plis ke sa men m te derefize achte men m te derefize achte eskize m wi mes amour ok men m te derefize achte sèvyèt ki pat nan sèl because se yon bagay m ap jis mare pou m foure nan yon basket m pa wè pou ki rezon m oblije ap achte l pou nenpòt 6 dola or 12 dola whatever but sa yo te nan sel pou 3 dola 50 m pat jwenn plis but m pral wè sam ka fè avèl m t achte sa nan walmart m pa sonje konbyen m t achte je kwa li te 4 dola oubyen 5 dola li gen dwa te mwens tou m pa sonje umm sa yo se te sa se te nan hobby lobby Li te pou 12 dola pri a la nou gendwa pa ka wè byen and then sa tou te nan Hobby Lobby sa te pou 15 dollars bon m kwè lè m t achte la because Hobby Lobby toujou toujou gen sèl m pa sonje kote m achte sa ti moun oh Big Lots there you go Big Lots Big Lots te mete l nan sèl m pa sonje pou konbyen m konn m t achte l pou 3 ou 4 dola And sa a m t achte li nan Ross there you go li te 1899 Pou nou wè la m ap jis fè yon ti bagay tou senp Sa se te nan yon stock rele bò isit rele Didi sa te sèlman pou 6 dola epi m t achte

So mpat bezwen tal touye tèt mwen, mal achte bagay pou Christmas and then you know pou storage and tout bagay sa yo so non. And then de sa yo, sa map itilize l apre Christmas, sa se pou curtain nan, map itilize l apre. M te achte nan Walmart, I think sa te 16 dola, I don't remember. And then m te achte sa tou nan Marshall, sa se plastik la, sa se pou 5 dola. E m t achte ti hook yo tou nan Marshall sa te pou 4 dola. M pa t mete hook Christmas tou paske m di m bezwen itilize yon bagay ke m ap m bezwen achte yon bagay ke m ap ka itilize pandan tout rès ane a. And then that's all. Oh non! M t achte sa tou nan.

Se tou. So, m gen tan pa montre nou yon av, m gen tan pa montre nou vreman yon avan e aprè, men m vle te montre nou konbyen kob ke nou ka, tout sa ke nou ka jwenn a pi ba pri pou nou kapab fè yon bathroom byen bèl san ke nou pa depanse anpil kob. Jis ap montre nou sa yo brèf sa se bagay rès tout sak la yo majorite ka la gentan fin prepare mes amours gentan fin prè pou christmas la sa se rès bagay kem pral itilize poum dekore pye sapin an sa se boul ke map itilize pou ane a sa yo se zorye m te gen epi lòt ti lòt bagay ankò ke nou pral kòmanse dekore pye sapin nou. Pye sape sa a m genyen l pou nenpòt 3 zan. M pa ka desann pi ba paske sa genyen, kòman yo rele sa, the cart ki gen bay ba mwen an ladan l. M gentan fin dekore l pou Christmas so nou poko ka wè l avan Christmas store la. Sa se pye sapen, se blan. M genyen l pou nenpòt 3 zan. M konn tache l pou maybe 20. 3 dola ou byen 20 konbyen dola m pa sonje paske m genl pou nenpòt 3 an m pa sonje konbyen kòm tache so chak ane m itilize li m kwè ane sa se dènye ane men chak lè n ap desann li tante l toujou di wè a sa pi sa pi an genyen li pa gen anyen so I don't know maybe m ka pa genyen l ankò pou lòt ane maybe m ka genyen l but it's been 3 years this year I think so I think it's time pou nou retired li pou nou pran yon lòt.